Koz yon kay kapab ante madam mesye. Madam mesye pa bliye se zanmi nou kalibre zo zanfot BDW nou konn sa li deja e bòs zouko a jodi a la nan emisyon sa mwen vin pale nou de kisa ki kapab fè yon kay kapab ante madam mesye. Madam mesye gen yon pakèt moun kap viv ou byen ou byen ki gen kay yo y achte kay yo ou byen ki lwe kay epi. Nan nwit chak swa, yo tande gen moun k ap bale nan kay la, k ap lave veso nan kay la, k ap fè manje, k ap pale nan kay la. Yo menm, dèfwa yo konn pa kapab rete nan kay sa. Si kay la se kay pa yo, yo te achte kay la, yo oblije revann li. Gen moun, si se lwe yo te lwe, yo oblije kite kay la, yo pèdi kòb la. Men, ki sa. Kisa ki kapab koz sa? Se yon bagay ki fasil li ye, se yon bagay ki senp li ye men dèfwa gen moun ki konn pèdi ti kòb yo sou dosye sa. Jodi a nan emisyon sa, se sa ke mwen vin pale ansanm avè nou. Pa bliye mwen di nou, e mwen se zanmi nou Kalibrizo San Fot, BDW nou konn sa le deja e Bòs Zouko a medam mesye. E mwen gen emisyon sa, emisyon sa mwen batize l Envestigasyon Paranòmal medam mesye, sak fè mwen batize l envestigasyon paranòmal, gen yon pakèt bagay kap pase ki trè senp ke nou menm nou te kapab rezoud pou tèt pa nou koz nou pa eseye eksperimante dè konesans espirityèl oubyen dè konesans ki la pou nou dèfwa nou bliye bagay sa yo ebyen jodi an mwen kapab di w lè yon kay ante oubyen yon kay gen yon nanm ladan l, oubyen gen de kay ou rive kay la ou santi gen yon prezans nan kay la, ebyen kisa ki kapab koz sa? Dèfwa ou gen dwa vin rete nan yon kay, kay la te gen yon moun ki t ap viv nan kay la oubyen ki te lwe kay la oubyen ki te abite nan kay la kòm mèt kay la oubyen fanmi moun ki mèt kay la. moun sa ta kapab gen yon lanmò trajik nan kay sa. Pafwa l gen dwa mouri pa bal oubyen pa kout kouto oubyen l mouri paske li pann tèt li nan kay sa. Ebyen, lè moun sa fin, yo fin pran moun sa y al fè antèman l, yo pa fè okenn rityèl nan kay la. Yo pa fè okenn rityèl oubyen pa gen okenn moun ki vin priye ki pou vin retire nanm sa ki rete, ki nan kay la. Paske lè moun nan mouri, l mouri pa yon mò trajik. pa bliye ke chak moun ki ap viv sou tè lan la, li gen yon misyon de vi. Li gen yon nonb de tan li vin fè sou tè la. Li gen yon jan pou l pase. Pafwa, gen de moun, yo tèlman fèb espirityèlman, yo fèb mantalman, yo pa kwè nan tèt yo espirityèlman, yo pa kwè gen de ta bagay yo kapab fè. Pafwa, feblès, pè, anvayi yo, vin rann yo fè deta bagay ke yo pa t sipoze fè. Gen moun ki pann tèt yo, ki tiye tèt yo. Moun sa yo se son de moun ki manke fòs espirityèl e ki pa ki pa t kwè nan tèt yo tou de fwa. Paske sa k fè m kapab di sa, yon senp ti pwoblèm ka rann nan fè yon pakèt grimas, ou konprann, ke l te kapab reziste, l te kapab priye, l te kapab pwostène l e nan sa l kwè a epi kap boum tout bagay repran plas yo. Ou konprann? Ebyen, se konsa. yon kay kapab ante. Pafwa, yon kay kapab ante se yon moun ki wè w fè yon bèl kay pandan w t ap fè kay la, nan sòl kay la, moun nan konn vin depoze bagay li nan kay la, ou menm ou pa konnen, pandan w pa konnen w kontinye fè kay ou. Epi lè w fin fè kay ou, ou fin pentire fè tout afè w lakay ou, epi lè w pral dòmi lakay ou, Ou kòmanse dòmi lakay ou, ou kò santi, ou kòman, ou kòmanse santi de bagay k'ap pètibe ou nan kay la, kòm si ou tande bri, asyèt ap tonbe, moun ap pale. Pafwa, se moun ki vin voye de ma, de malediksyon espirityèl, bagay ki soti nan ba, ba astral, bagay ki soti nan maji. Bon, yo di maji nwa. Se pa maji nwa sèlman ki gen vye bagay sa yo. Gen, gen, gen, gen tout lòt maji ki egziste yo toujou gen pati mal yo ladan l. Ou konprann sa m vle di nou an? Pafwa kay lan kapab ante konsa. Ou konprann? Pafwa kay ou kapab ante, kòman l kapab ante? Ou gen dwa jwenn yon bagay nan lari, yon zanmi w fè w kado yon bagay, pa, pa egzanp gen yon pakèt moun ki sa rive yo pa janm konnen, tankou yon moun gen dwa fè w kado yon nounous, moun nan fè w kado yon ti jwèt, epi nan jwèt la moun nan pa t. Bat yon moun ki te zanmi w, li ba w yon bagay epi ou menm ou antre lakay ou ansanm avè l. Epi tan bagay sa gen yon enèji ladan l, enèji ladan l nan ou pa konn ki enèji li te gen ladan l. Epi aprè ou fin resevwa bagay sa ou fin antre lakay ou paske se ou menm ki ba l pèmisyon pou antre lakay ou, ou fin antre lakay ou avèk bagay sa aprè kèlke jou oubyen aprè yon mwa, Ou kòmanse ap tande de ti pwoblèm nan kay la, ou kòmanse vin ap gen pwoblèm. Ou menm ou p ap janm rann kont, ou p ap janm konprann ki sa k koz sa. Sa k fè ou p ap koz, ou p ap konprann koz lan, se paske s on bagay k ap fèt, ou p ap konprann li. Ou konprann sa m vle di w lan? Fò, fò w konp, fò w ta, fò w ta rantre nan pwofondè laspirityalite oubyen fò ta yon moun ki konekte pou ta konprann dè choz, pou konprann kèk bagay k ap pase. Paske, m pral di w, gen moun ki gen kay ante, kay ante a pa yon gwo bagay, ki pa yon bagay, se pa yon dyab ki nan kay la non. Se yon moun ki te mouri oubyen se kèk nanm oubyen mèt kay la te gen dwa mouri pandan mèt kay la mouri. Epi li di, woy, kay m mouri m poko jwi kay la. Epi li ret, nanm li vini abite nan kay la. Konprann? Pafwa gen moun ki mèt kay lan, gen moun ki konnen m, a moun sa e ti granmoun, moun sa e moun mèt kay la, map tiye l, m tiye l, m pran kay la epi m vann li a yon lòt moun. Oubyen kay yo kapab ante tou dèfwa, nou konnen gen moun, gen kay ki pa gon sèl mèt. Tankou dènyèman, nou konnen m fè envestigasyon e paranòmal, map tande yon kay, yon kay ki gen 11 mèt. Pandan 11 mèt lan, nan 11 mèt lan se 2. moun ki anrejistre ke leta rekonèt sou kay sa, ki rekonèt yon moun ki te gen kay la ki vann li avèk yon lòt moun. Apre sa gen 11, gen 10, gen 9 lòt, gen 9 lòt, gen 9 lòt moun ki se mèt kay la ki pa anrejistre kòm si m ta di w e moun sa yo mouri. Kounye a la moun sa yo ki mouri an, ou pa konn kòman yo fè mouri e yo se te mèt kay sa yo te, yo te depanse kòb yo. Konprann sa m vle di w lan? Kòb moun sa yo te depanse, kòb moun sa yo te depanse. Kòb moun sa yo te depanse pou yo te achte kay yo, ou pa konn kòman yon moun si se pa moun ki tue yo pou kay sa yo, nanm moun sa yo pa pale konsa. E gen moun ki mouri ki pa chwazi ale. E gen moun ki mouri se ou menm ki pou ede l trase chimen an, se ou menm ki pou ede l wè limyè an. Konprann? Se yo ki pou ede l wè limyè lan. Medam, mesye, nou konnen se zanmi nou Kalibre Zo Jis San Fot. Mwen di nou sa. E mwen gen lòt paj mwen an ki se Kalibre Zo Bòs Douko a San Fot ke mwen toujou pataje videyo sa k ap pase nan Amerika Latina sou bagay. prizon bandi tout bagay sa yo. Map mande nou abone avek tout paj Kalevozo San Fot yo, mwen gen plis konteni ke map pote pou nou. Paske mwen vin avek emisyon paranormal sa, se paske map fè envestigasyon sou paranormal kote ke gen de fè ke nou menm nou te kapab konprann e nou menm nou te kapab rezoud ke nou menm nou pa bay enpotans de ti siy ki tou piti ke nou te kapab aje pou kont nou kote ke gen yon pakèt nèg kap fè kob sou nou e bagay. Yon nonm ki nan yon kay. Nanm nan se pa yon bagay ki grav li. Dèfwa, sa pral depan pou ki sa l la e ki nanm ki la. Ou konprann? Pafwa nanm nan gen lè w al la, li frajil, li frajil nan yon sans. Sa pral depan de ki moun ki anfas li. Ou konprann? Paske menm jan l te etabli l la, se menm jan tou l kapab ale. Se ou menm ki pou kontwole l, se ou menm ki pou jere l. M ap di nou sa, yon moun k ap viv nan yon kay ki santi yon kay ante, ou santi gen yon nanm nan kay la, ou pa bezwen pè. Si w te depanse kòb ou, ou pa bezwen pè. Gen yon bagay ki trè senp pou sa. Gen bagay ki trè senp pou w fè, ki trè senp e ke w ka mete nanm sa deyò pou w viv nan kay ou. Ou konprann? Paske li menm, nanm nan li menm li konnen ke e plan sa a se pa plan l li ye. Li konnen e dimansyon sa a pa, bon, li pa nan dimansyon sa a. Ou konprann? Sou tè sa a, li konnen ke depi l pa nan kò fizik sa a ke nou menm nou genyen an, k ap viv sou tè an, li menm plas li pa la. Li konnen sa trè byen, li gen yon plas ki fèt pou li. Sa vle di ke ou menm ou kapab mete l deyò trè fasil san ke ou pa bezwen depanse anpil kòb, yon pakèt bagay. Pase gen bagay ki la pou sa, ou konprann? Ou pa bezwen te yon moun ki te ki te gen konesans mistik, ou pa bezwen yon moun ki te inisye okenn kote. Depi ou rantre nan kay ou, ou te gentan peye kay ou, ou achte kay ou, gen yon nanm nan kay la, ou ka mete nanm nan deyò jan ou vle e lè ou vle, fason ou kapab. Pase gen yon pakèt bagay pou sa. Nan Bib la gen som pou sa, gen dlo benit pou sa, gen ansan pou sa, gen rityèl pou sa ki se pa yon gwo bagay. Ou pa bezwen fè yon gwo bagay pou rele gangan, sesi se lòt bon bagay sesi se lòt bon. Paske premye pa a ou gentan fè l deja ki se sakrifye yo sakrifye ou, ou depanse kòb ou. Ou depanse kòb ou achte kay la oubyen ou depanse kòb ou lwe kay la. Si ou gentan depanse kòb ou achte l oubyen ou lwe kay la, Yon move nanm pa ka mete w deyò ladann. Se ou k pou mete l deyò ladann paske ou gentan fè premye pa w deja, ou depanse kòb ou. Kounya la, apre w fin depanse kòb ou, gen yon lòt bagay pou fè. Ou ka depanse kòb la w pèdi l. Ou ka achte kay la w pèdi kay la. Si w se yon pwofàn, si w se yon moun ki vin betize, si w se yon moun ki pa konn sa k rele laspirityalite ou si w se yon moun ki pa konekte okenn kote, la ou kapab pèdi kay la paske pral gen yon perèz ki pral anvayi w, ou pral wè se abandone pou w abandone paske Pè an, se nan pè lan espri sa a oubyen move nanm ki nan kay la, li pral pran posesyon l sou ou, li pral pran pouvwa sou ou. Lè ke w pè. Men imedyatman ke ou pa pè, ou konnen ke se achte w achte oubyen se pa dòmi w vin dòmi gratis, se kay ou li ye, ou ka mete l deyò rapid vit. Medam mesye pa bliye se zanmi nou, Kalibrezon San Fot nou konn sa l ye deja, mwen di nou sa, m ap fè envestigasyon paranòmal pou nou kote ke m ap vin avèk deta bagay pou nou, fòk nou konprann sou mò yo. Konprann? Nèg yo pa janm pale nou de mò, yap di nou bawon pa sesi, bawon pa se lòt bò, yap di nou anseveli lè mò, voye mò a ale konsa epi bliye l. Non, e pa vre. Paske gen yon pakèt moun ki mouri ki la kap viv ansanm avè nou. Pafwa gen ladan yo ki pran de move fòm, ki pran de move direksyon, men gen ladan yo ki la kap fè bon bagay, kap sèvi nou, ki la pou nou, kap sekirize nou, kap bay nou pwoteksyon. Konprann? Pase gen moun ki mouri, ki se mò manman w oubyen mò papa w, mò yon zanmi w, mò yon kouzen w. Sa pral depan de ki tip moun li ye ki kapab sèvi w sou tè sa a. Ou konprann sa m vle di w la? Lè l, si moun nan, pafwa gen moun ki mouri, pase m gen, m gen misyon pou m fè sou moun ki mouri tankou nan aksidan. M pral pale nou de moun sa yo kote ke nanm moun sa yo pa travèse. Ou ka gen yon kouzen w, yon matant ou ki mouri nan lanmè, ki mouri kote l mouri an nan aksidan. Pafwa nanm moun sa yo pa travèse, yo rete kote yo mouri an. Pou moun sa yo travèse, ou menm nan fanmi an ki se mistik, ki konprann sa ki vle di mistik la, ki vle di lamò lan. Paske lè w mouri, ou pa mouri, ou travèse. Moun vodouyizan yo toujou ap di sa yo travèse se vre yo travèse yo pa mouri sak fè yo pa mouri se paske yo konnen kò fizik sa yo soti ladann yal nan mond spirityèl la yale nan mond nou rele mond envizib la se pa yon sèl mond envizib ki genyen gen plizyè men jan nou konn toujou ap dil la yale nan mond vizib la envizib la kote ke nou menm nou pa ka wè yo pandan setan prezans yo kapab bò kote nou nou pa wè yo men yo menm yo kapab wè nou yo kapab. tande nou. Se nou menm nan inyorans nou ki fè ke nou pa kab wè yo ni tande yo. Si yon moun te konnen lè l rive nan yon kay li wè kay la ante, li l wè lè l ap dòmi epi blim bagay ap fè deblozay nan kay la, li te gen dwa fè yon senp bagay epi epi l fini, l pa t bezwen kouri non. Men koz li pa konnen li menm kòman pou l reyaji, kòman pou l fè kèk bagay, li oblije li menm abandone, li oblije bay vag. Konprann? Se sa k fè jodi a la mwen menm, mwen vin fè 2 ti, mwen vin pale nou, mwen vin pale de nou, de 2 bagay sa yo. Pa bliye abone avèk paj Kalibrizo San Fot la. Nou pral sou YouTube, n ap ekri Kalibrizo Bòs Douko a San Fot, menm jan nou wè m gen yon Facebook ki Kalibrizo San Fot, Bòs Douko a, e n ap jwenn emisyon sa tou. Medam, mesye, m ap di nou babay, se sa ke mwen te vini pale ansanm avè nou jodi a la, kote ke mwen vin fè nou konprann ke lè yon kay ante, Kay la ou santi l gen yon bagay ladan l. Se pa kouri pou n kouri, men gen de rityèl ke nou menm nou kapab fè ki trè senp e ke nou pa bezwen al rele yon gangan, yon bagay ki pou fè l. Paske gen de ansan ki egziste pou sa, dlo benit pou sa e gen de som nou ka li pou sa. E nou menm tou nou gen dwa pa menm bezwen ni fè rityèl, ni li som avèk pawòl nou. konfyans nou nou gen nan tèt nou e ki paske defwa yon bagay gen moun ou konn wè yon move espri al anmègde l lakay li moun nan kanpe nan mitan kay la li di de twa pawòl pawòl li di yo se tande se santi l santi l ap di pawòl yo wi epi l pran pouvwa sou sou move espri a l pran pouvwa sou demon an ou konprann se santi l santi l ap di l ap pwostè l ap di de mo ou konprann paske kote li an se lye l ye. Se treno l ye, se kote l peye li rete. Sa vle di l gen pouvwa la. On moun ki vin nan mègde l la, fò l montre ke la gen yon moun ki ap dirije l. Gon moun ki te achte l a lajan kontan. Sa vle di ke fò w montre ke pouvwa w. Èske w konprann sa m vle di w la? Ebyen, se menm jan, se menm jan lè w rive nan yon kay ki gen yon movèzespri. Se konsa tou. Konprann? Se yon bagay ki trè senp li ye. Se konsa li ye. Konprann? E m te oblije vin pataje videyo sa ansanm avè nou, ide sa ansanm avè nou. Babay tout moun. N ap wè nan yon lòt videyo ankò. Pa bliye se zanmi nou K-Librezosanfot pdw nou konn sa li deja. Abòne, pataje. Babay medam mesye.